Yon gran bonjou, yon gran bonswa a tout fanatik mwen yo. Map salye nou, moun Ayiti, moun Sendomeng, moun usa yo, moun tout moun nan mond la depi w se Ayisyen. Nap salye w alawonnbadè. M pa konn a ki lè, a ki jou, ki jou, ni ki dat map antre lakay ou. pou fon ti tan pou tande m. Men, m pap janm sispann pale, paske se sa nan moman nou menm Ayisyen ke nou pat atann ki arive fèt. Ke mèsenè te antre nan peyi nou, yo tiye prezidan nou ki se Jovenel Moïse. Men anpil moun pat konnen enpòtans li, men jounen jodi a, Se la a anpil moun ap vin konprann enpòtans Jovenel. Men, e konsa tou gen anpil moun nan moman an, pandan l te la, ki te konn enpòtans li, men yo t ap vanse avèk li. Men jounen jodi a nou rive nan yon bout ke yo tiye l, n ap mande jistis pou Jovenel. E l ap jwenn jistis. E gen anpil moun ki pa kwè l. Men met sa nan tèt ou. Se Jovenel, lanmò Jovenel sa genyen pou fè Ayiti libere nan tout tray lap pase. Nan tout sikonstans lap antreprann nan moman sa la. Tout moman difisil sa yo. Jovenel li gen e se lik pral mete ayiti sou ray menm lè jounen jodia l pala men zèv li yo rete pawòl sa l te konn di yo tout rete nan tèt nou ki se ayisyen nap chanje papa nasyon an ki se desalin kristòf kapwa lamò nikola ovando. Men tout nèg sa yo te fè peyi, yo te bati, yo te kite yon eritaj pou nou ki se Ayiti cheri nou an. Men, aktyalite a ki sa l ye, se depòtasyon Ayisyen an Repiblik Dominikèn. Men, menm lò Ayiti piti, men e konsa tou Ayiti gen bwa de bannann li. Gen anpil moun ki pa konprann, ki pa konn sa. Men anpil moun pa ka vin viv avèk Ayiti. M kwè nan moman la onu di Luis Abinader fò l kanpe depòtasyon ayisyen k ap fèt an Repiblik Dominikèn. Sa se menm jan yo di boutèy kola gen bouchon l, danmi jèn gen bouchon l. Sa vle di se pa rete la fè, rete fè fè, w ap fè ti pèp la mal paske w jan w wè Ayiti nan moman an. Epi nan moman sa, ou nan moman ou difisil, ou ap fè l mechanste. Pandan e nou k lakay ou, e nou k ap travay, e nou k ap fè tout vye bagay ki egziste yo. Paske Dominiken li menm, li pa pral travay nan konstriksyon pou ou fasil. Li pa pral pike e kann pou ou fasil, li va pral plante bannann pou ou fasil, li va pral sèkle jaden bannann nan pou ou fasil, li p ap plante diri a. Men tout travay sa yo, si se Ayisyen ki fè yo. Se la n t ap pale avanyè tankou nan sans si gen yon inite antre nou menm Ayisyen, nou ka fè anpil bagay wi. Kòman w t ap santi nou tankou nan sans si n ta di konsa ok n ap kanpe, Ayiti p ap travay konstriksyon ankò? Ayisyen pa pral lan chan kann yo ankò pou yo koupe kann. Ayisyen pa pral achte sou fwontyè ankò. Hein? Fè yon ti reflechi ak sa a sèlman pou nou wè kòman nou ka ede pwòp Ayisyen parèy nou. Ayisyen an di konsa l pap travay nan kesyon de touris ankò. Pase e nou pale plis lang, e nou tankou nan sans lè n ap fè yon bagay nou konn sa n ap fè a. Nou menm nou nou chita lekòl, e pa t anba ban n te chita. Anpil moun dominiken gen anpil dominiken ki gen diplòm nan men yo. Se pou flè. Se pou bèl figi, pou bèl cheve. Men nou menm lè nou nan yon plas, nou nan yon plas pou konesans nou. Bon, tankou isi. Se isi tankou nan sans, bon, mwen menm m kapab di sa. Anpil dominiken pa konn valè ayisyen. E paske dominiken an poko vwayaje. Depi dominiken an vwayaje li vin nan atè a la, li dwe ayisyen an tout respè kote l soti. Se dominiken kom m pa ka di se tout se kek ladan yo pase mwen lem lem de sendomeng sa dominiken selman men raout pase gen moun ki mal gen moun ki ki bon men si pa egzanp sak mal yo yo sak gen move kè yo Tankou se avè yo fèt la, e avè yo sou wout yo e y ap fò mechanste. Men mwen menm, m pa t janm konn fè pa avè Dominiken ki mal, ki gen mal kolasyon. Ou konprann? Tout moun m toujou itilize, m toujou rankontre yo, se moun ki gen bon kè yo ye. Men si ou menm, pandan w la a, m ap gade valè valè Ayisyen genyen nan je Dominiken an, paske li menm li konnen depi l la Etazini, Li gentan konnen li gen menm valè avèk Ayisyen an pase l pa ka fè frekan rasis li te konn fè lotbò Ayiti a osnon Sendomeng nan. Li pa ka fè l ankò. Paske la li konnen nou nan menm bato a. Paske menm blan lè l wè, lè Dominiken ap pran pòz li se blan, Dominiken, blan an rete l di w, en en, desann ou, konnen e Dominiken w ye. Sa vle di, yo menm tou yo pa gen valè isit tou. Sa vle di, nou menm Ayisyen tou, fò n bay tèt nou figi nou eskanp. Si se nou k apati a ekonomi Repiblik Dominikèn e nou k ap anfème kay, nou k ap peye inivèsite, se nou k ap achte nan magazen yo pou al revann ann Ayiti antanke Repiblik Dominikèn e nan menm fwontyè yo ankò Nan tout fwontyè yo gen Eliaspin, gen Dahabong, gen Jimani, gen lòt kote ankò. Sa vle di, si nou tout sa yo, nou ta di konsa n ap fè yon poz, nou pap achte. Nou pap achte pou n al revann Ayisyen parèy nou ankò. Yo menm tou yo pral kòmanse rele nan mouda prezidan pa yo a, nan bouda peyi pa yo a. Paske ekonomi an si l kanpe sou nou, si e nou k achte, se nou k ap revann, e nou k achte bannann nan, achte ze a, achte poul la. Hum! Men Ayisyen pa gen kè, pa tout moun ki gen kè sa a. Ki pral di konsa, ah non, ann fè Repiblik Dominikèn peye sa l ap fè nou an. Met Met yon inyon ant ayisyen. Ayiti bezwen yon inyon. Mwen menm chak jou map preche nou sa. Paske inyon an se sèl bagay mka preche nou. Pa gen anyen ankò ke mka preche nou apa de inyon. Paske e nan inyon nou kapab jwenn lapè, tèt ansanm, fè yon lòt ayiti demen. bay peyi yon lòt chans, mete l sou yon ray devlopman, povrete ke n gen lakay nou pou n sispann li, pou n wè se sèl yon sèl ti gwoup k ap manje, nou menm antanke malere a, kèlkonsa si sou nan klas pòv la, ke nou menm nou pa gen yon chans. Menm lè w ta gen yon chans antanke yon ti malere k fè efò, pou ta di konsa w ta pral mete yon mezon machin Ayiti, osinon achte detwa machin pou w al vann. Moun ki gen mezon machin nan, l ap voye tou yo Bagay sa yo li lè li tan pou yo sispann. On ti jèn ta travay la, ou fè kòb ou ta di ou pral lwe on trelè diri desann Ayiti. Nèg ki responsab diri Ayiti a, li ka voye flòch ou. Men depi nan dwàn nan, yo gentan konnen se entèl entèl ki voye diri a. Depi nan dwan nan yap peze w. Pase dwan nan e pou yo liye. Men sektè prive a, si w son sektè prive ou ta anvi ede peyi a kisa w fè? Bay ti jèn ki gen opòtinite a pase. E pa detwi l la. Pase detwi yon jèn e lòt jèn kap vin dèyè a kisa w fè l fè? Kisa w aprann li? Kisa w fè l pou l fè li menm? Ou pral gen yon izo, ou pral gen yon bougòy, ou pral gen yon ti lapli, ou pral kreye yon lanmò san jou. Paske li menm, si l fè efò l vin nan al travay nan nèj, travay byen di, li pa bezwen konn ni fredi, ni pale kabann, fò w leve pou w al travay, fò w al ponche kanmenm nan. Lè w vin nan, w vin travay byen di. epi wal fon bagay ayiti wè yon nèg parèt li bezwen blo pou li kisal pral kreye paske bandi a epa lekòl wale pou wal aprann li yo moun gen dwa pa chwazi fè bandi paske ou gen yon liy ou gen yon kad wap kenbe men epa paske ou pa vle fè bandi non paske bandi a tout moun ka fè bandi. Men mesye bay peyi yon chans bay ayiti yon lòt chans hein si nou la nou di nou se nap nou vini poun ede nou sot nan yon peyi nou poun vin ede pèp ayisyen vre si nou prè poun edel edel a tout kè nou Pa ede avèk demike. E menm nou menm ankò kap kap bay nèg nan lari yo zam pou pou vin trafike ti malere parèy nou yo. Non, e pa konsa èd la ye. Si èd la se nou youn ede lòt, m pa kwè e konsa. Pase men men map sonje sou Mateli, te gon nèg M kwè Martelly te batize maryaj misye, ki te parenn maryaj li. Misye gen yon achte yon diri, li an madanm li pandan resi. Li voye diri a. Men depi nan dwan nan yo bloke l. Lè yo rele Martelly, yo di Martelly pou kyès diri sa? Epi Angelina di Rara pou yon fiyèl li. Men sa Mateli fè anba yo di anba diri sa pap kale dwane non. Mateli sa l fè l oblije rele misye. Li rele misye, li di misye konsa a fiyèl ou konnen m renmen w anpil men entèl entèl sot rele m la ou gon yon trelè diri ki vin la sou tèl non. eswa si ou vann diri a bay nèg yo osinon ou kite peyi a paske ou pap ka dedwane diri a menm lè ou dedwane l nèg yo ap flòch ou men ki opòtinite ou bay yon jèn fè lè li envite yon jèn gason li tande sa e sa l oblije fè l oblije vann diri a nèg yo epi kote l ale l al sendomeng Li vin envesti. Men gon bagay map di nou tou. Ou konn gen depòtasyon sa a. Li gon yon bagay dèyè li ki anpil moun pa konprann li. Men depòtasyon sa gon li gon gwo bagay dèyè l. Paske lè nap raple nou ayisyen ki te konn vin anvan yo. Se pa menm ayisyen sa yo la, pase dominiken komanse vin wè, ayisyen vini ap envesti, y ap vin achte kay, y ap vin fè biznis, y ap vin fè otèl, y ap vin fè klèb, kounya la, menm jan tankou nan sans nou isi, nou konn gen echann pa kwe, tankou nan sans nou gen festival ayisyen, tankou nan sans nou pral vin gen bagay sa yo, anpil pwomotè komanse desann sendomeng. Pase Sendomeng se menm, se preske yon dezyèm Ayiti, pase tout Ayisyen ki nan pwoblèm Ayiti yo, tout vin nan Repiblik Dominikèn. Kounya la, se sa yo pè wi. Yo pè, paske yo menm tou yo konnen, yo anpil ti jèn pa gen lajan Sendomeng. Ti jèn Dominiken pa gen kòb. Sa vle di anpil ti jèn Ayisyen yo wè yo gen kòb, y ap evolye. Men, kounya la yo vin gon yon bagay ki rele MBDO, sot an konsyans, yo vin rayi menm nou menm ki vin la a, k ap fè peyi yo avanse. Paske, si yo wè, paske yo wè, anpil nan nou, lè yo te konn ap pale mal de Ayiti, se pa mal la vre, men e paske nou menm, ki te gen ti mwayen an, nou pa t vle kite peyi nou, pou nou te vin nan Repiblik Dominikèn, men. Kounya pa gen le chwa. Yo vin an Repiblik Dominikèn kounya pa p envesti. Men an nou pote kole, an nou met men nan men, an nou mete men nan pat la pou nou bat li, pou n fè yon bon marinad, yon bon pen, yon bon biskwit, yon bon, kòman bagay sa yo rele ankò? Ee, kase sèk. yon bon bagay pou nou kapab pote yon limyè pou Ayiti. M pa konnen kilè ou youn nan nou, nou tout ap pran konsyans, men m la m ap toujou preche nou. Se inyon fè lafòs. Se nan linyon n ap ka jwenn fòs pou n libere peyi nou. Jovenel ale, men pawòl li toujou rete. N ap kontinye ak lit la. Jovenel, se vre w ale, men pawòl ou ap toujou ret nan kè nou, nan tèt nou, anndan nanm nou, nan tout nou menm, pou nou avanse ak tout rèv ou yo. Ou moutre tou se ou te yon revolisyonè, men anpil moun pa t konnen. Men jounen jodi a nou konprann. M ap di nou babay, n ap wè yon lòt fwa ankò. Babay. Pa bliye subscribe, like, kite yon kòmantè lan fen videyo a si w te renmen l, paske nou p ap fòse moun fè anyen. Paske yo toujou di moun ki merite, moun pa janm fòse l. Si nou wè m merite l, ban mwen l. Mèsi a tout moun ki pral fè l. Si w pap fè l tou mèsi. Nou swete n ap wè w yon lòt fwa.